Silans pa vle di oubli. Se sa wi.
E pa paske nèg la fon silans pou ou pou panse l bliye w. Okontrè se e moman sa menm lap veye w. Pase konplo pi fò pase wanga. Nou konn sa. E moman sa lap veye w. Pase konplo pa la lap fè konplo nan moman menm. Kou pa panse a. Ou pon mato de bòs. Ewo pa ka leve ankò. Atansyon. Donk moun nan gran sid kap tande miko verite maten an. Donk se pinga sa. Les proches du commissaire Gernès Muscadin pale avèk komisè gouvènman an pou nou. Pase nou dakò si sid la rete debou ankò se gras a komisè Gernès Muscadin. Ou ka di sa w vle. Mwen mal nan sid mwen wè Mwen wè, e mwen tande popilasyon an tou, ki jan y ap eksprime satisfaksyon Vladimir Désir, ki jan yo apresye, yo kontan, yo renmen travay komisè Jean Ernest Muscadin, ki jan yo santi yo, mwen ta kab di, yo sèf, yo alèz lakay yo. M pale a de chofè moto k ap di w, e tout tan wi n te konn pèdi moto nan vil sa la, pa gen yon moto m menm ki te, minwi, m nan lari. Dè chofè moto Bizisman Pòt bizisman yo mèt rete ouvri wi Pa gen moun ki ka vòlè bagay Yap jwenn li Yon ti vòlè wal fè erè sa wap mouri frèt wi E bwa kale li ye rapid wi E se grasa komisè Muscadin wi Men nan nan moman sa Gon distraksyon ke komisè la dwe veye Se sa m di maten an Nan moman sa Li frajil anpil Sou sid la Sou Miragwàn Sou Okay
Sou ti gwav gan gwav. Sou ti gwav gan gwav. Menm jakmèl tou menase. Fòk komisè la trè prudan. Trè trè trè trè prudan. Se vre ke ou gen dwa gen vle pou kandida la prezidans. Se dwa ou. Men, antre kandida a e komisè gouvènman, travay ke w t ap fè ki bay tout rezilta sa a, èske w ap ka rive jere l? E ki estrateji ou genyen pou jere lè de? Pase moman an, èdmi an, advèsè an la, l ap pwofite de feblès pou li menm li gen pou l fè sa pou l gen pou l fè a. E si nèg yo ap rive sou Leyogàn nan nivo sa a, tou si anyen pa fèt, y ap pran Leyogàn nan nivo di m bay la mangan w men an. E pran Leogane Vladimir Désir? Se pran rejyon pa l lan nèt. Pran gran sid la. E kounye a la e ki strateji? Eske eske komisè ap dakò pou l pèdi tout sa l te redi konstwi yo nan yon sèl jou? Eske komisè ap men se son veritab kesyon. Sa ya eske komisè ap dakò? Tout sa l fin konstwi la. Wi ou pe ou dezane w ap konstwi. E dezane wi. Sakrifis ou pa dòmi. Tout ekip ou nèt. Eske komisè Muscadin? Epa nèg ki dòmi vre non. Li pa dòmi. Se laverite.
Ou pa gen tan pou manje, le dimanch ou pa menm gen tan pou pase a fanmi ou. Non men nan entèvyou ou te ka avèk li, li di li pa janm pran vakans. Men èske wap dakò pèdi tout sa ou te konstwi yo pou yon sèl jou, pou yon kandida la prezidans, pou yon kanpay ou konprann, pandan se tan travay ou tap fè a se nan dimansyon sa popilasyon bezwen ou. Sèt ou ta renmen sèvi tout peyi a, men pa kont fò gade ijans lan kote l ye kounye a la. Mesaj pou komisè Jean Ernest Muscadin. M swete l jwenn li e n ap pale avèk li egalman nan telefòn. Bab kokoye!
Monchè telfò frèm mwen la patnèm nou la ou konnen nou pa pi mal frèm m salye w m salye vlad m salye wood e m salye tout frèm yo ki lan peyi a ki lan 10 depatman peyi a e m salye m salye dyaspora yo ki lan onzyèm depatman an pou nou di yo kenbe fèm pa dekouraje nou menm yo nou batay nou kwè nap kontinye batay la. Wi telfò nan kad yap palew de eleksyon an o èske w anje n iko nòmal iko nòmal Nou kòrèk wi. nan kad bagay yap nan kad bagay yap pale nan kad bagay yap pale de eleksyon an pap gen eleksyon patnè m pap gen eleksyon wè map diw se la pou m moutre w si pèp la konprann la konprann tout blofè yo pou l eseye konprann wè lè w gen pozisyon w gon sèl bagay pou w kenbe kòm pozisyon wi wi non non se konsa paske mwen menm tou w di yon moun M pa yon kote pou m di map goumen, pi devan m pral trayi pèp la, m pral pale de eleksyon kote menm de moun ki tap pale eleksyon pa posib pou sitiyasyon popilasyon ap viv pou jodi a se yo k kanpe ki di yal enskri yo kandida e tandiske yo tap pote yon pawòl nou menm nou koyeran nan sa n toujou di pap gen eleksyon tèlfò se yon bagay demagòg kap fèt se yon bagay pou yo fè yon dezyèm ansasina sou pèp la apre 86 yo te fin ansasine pèp la kote lame avèk dèzendividi sivil te touye pèp la e jodi an ankò yon leta gang ankò melanje ankò avèk dè sivil ankò panse ke yo ka vin fè yon lòt masak sou popilasyon an. Nou menm nou toujou rete brave danje e nap kontinye batay la avèk tout moun ki gen menm pozisyon avèk bab ki toujou di yo pap antre nan eleksyon sa eleksyon san eleksyon krim sa ki yo di ke yo di 13 a pap gen eleksyon ou mèt wè konsèy elektoral gang nan kap pran pòz pale Kesyon oh moun al enskri tel fwa m poko janm wè sa mwen menm depi m ti kat kat mwen menm map vote mwen menm gade m kòmanse vote depi lèm lekòl Daniel Fiolet m kòmanse ap vote depi lèm antre nan 6 èm segondè 6 èm segondè m fè kat yo te konn fè kat pou nou anndan lekòl la premye kat mwen fè m fèl anndan lekòl Daniel Fiolet e la a yo te fèl pou mwen yo te deplase yo vin fè kat pou elèv yo m poko janm wè m tande m fin gen kat m tande m al enskri yon lòt enskripsyon ankò bon depi kilè kandida te bon konsa Kounya m ta vin m ta m ta nèg nazon, m fèt bèlè, m vin gen kay mwen nazon, anpi tou kounya pou m ta moutre petyonvil pou m al enskri pou kandida, ki kandida yo ye? Depi kilè yo konn reponn a pèp la konsa m ta fè yon sakrifis konsa? Kiyès yo ye? Kounya la se petyonvil ki kapital la, yo pran pòz yo, fè yo met biwo yo pou al enskri. Enben. Nèg Vilaj de Dye pral fè kat Petyonvil pou nèg anlè asasinen yo. Moun anndan Tokyo pral fè kat Petyonvil pou nèg ansasinen yo. Moun moun Kenskòf, moun moun jodi a ki sòti anndan Matisan, yo pral fè kat anlè a pou moun ansasinen yo. Se yon fason yo fè pou yo ka livre popilasyon an pou de nèg ki sòti anndan geto a pou yo tou touye yo. Se sa k ap fèt la. Moun ki sòti anba yo pral fè, yo pral enskri anndan Kanapevè. Anndan Kanapevè yo pral enskri. E m konnen gen lè moun ki anndan pa konn kenbe zam. Dabò yo pa gen kòb se la yo ka viv. Mwen menm patnè mwen menm, m viktim mwen menm. Men sa pa vle di moum di pou yo touye moun kandan geto yo non. Nèg yo boule kay mwen, m pa pral mande pou yo touye moun kandan geto l, pab se nèg orijinè, nèg Bèlè ki sòti anndan geto a. M pap di kay pou yo touye moun kandan geto a, paske pa tout moun kandan geto a ki genbe zam. E sa fè nou menm nou di tout nèg kandan geto yo, m kwè nou menm jodi a la, nou gon batay pou nou fè, pou nou sove peyi a, paske nan sitiyasyon peyi a rive jodi a la, m pa kwè n te ka pral antre nan eleksyon. Ki eleksyon? Ki kote yon kandida ka mennen yon kanpay? M di yon nèg byen.